Bonswa lè zoditè oditris kap koute Shelo Mastè sanzoubliye Action Nelson m salye nou nan non Granmèt la ki gen tout pouvwa. Jodi a m vin reprezante nou e, Junior kap fè aktualite sou rezo a la. Espesyalman map salye zen zen show kap byen travay e pou Junior kap ede Junior e nan nan entènèt la kap fè bon travay pou Junior map pwofite okazyon an poum salye zen show ok zen show m di wap fè yon bon travay nan komine nan kominote a ou wè sa map diw wap fè yon bon travay espesyalman pou Junior kote papa Junior ki se Gazzman e pa vle pran Junior Kote wap fon bon travay pou junior map diw kenbe la pa moli son bon travay wap fè a ou pa pèdi sa ou pa pèdi sa e bondye va remèt ou nan travay sa wap fè a ki se wap ede junior jean baptiste nan afè papal pa pran nan ok se bon travay wap fè ok kote junior reprezante mizik li ki se wi zen sa cho papal pa vle pran Manmanl mouri papal mouri papal pa vle prann ok mizik sa genlè pral kraze mond la li pral kraze mond la m tande ti bout la ok junior wap byen lage zen cho wap byen lage avèk junior ki se manadjè junior kenbe la pa moli ok m salye w m salye w si w vle si w vle kontakte avèm tou pou m plis pilisitew zen cho pou bèl travay sa fè wap fè a pou jinyò e ou kapab kite komantè paw anba videyo a si ou jwenn li e nou kapab pale ok m di w mèsi anpil moun tou ki kite ede jinyò a fè nan ti monnen kite voye ti kòb pou jinyò mè di nou kenbe la pa moli se bon travay na fè ok kote ameriken fikse jel sou jinyò jan batis ta sanble Junior pral vayaje avek Joe Biden ki te mete bel pawol sa pou moun yo vayaje ale o Zeta Zini, Junior gen chans ale o Zeta Zini. M pa vin ba nou tout detay non men Junior gen chans ale o Zeta Zini, genle Gazman pral pipi sou li e Junior Jean Baptiste fon sel derapman la mezanmi eskizem li fon sel derapman. Men junior genlè pral met van nan zèl li poul devlope avèk talan li mezanmi junior gazzman ou genlè ou pral pi plis ou ok kote yon fanatik te di gazzman ou pa vle pran pitit ou a ki se junior jean baptiste ok si w arive fon aksidan ou wè se junior jean baptiste ki arive baw san kisa wap fè tout kote ou pase ou pa jwenn moun ki pou baw san. san pa ale ansanm avè w, sa vle di gen moun ki fè aksidan, sa vle di ke san w pa ale avèk san moun nan, se san jinyò ki ale ansanm avè w, espesyalman se jinyò ki pou ba w san. Ki sa w ap fè? Ou byen gazman, si w jwenn mesaj sa, m panse ke ou kapab reflechi sou sa, Mezanmi e eseye pran pitit la ki se Junior Jean Baptiste kote Junior pral detaye talan li mezanmi kap kraze mond la ok mwen fomasyon anko pou e Claude Joseph kote yo di Claude Joseph paka prezidan an Ayiti. Ee, se menm gwoup Ariel Henry, kote Ariel Henry ap manipile Ayiti aktyèlman la, pèp ayisyen yo, l ap kraze peyi a, yo di se Claude Joseph ki te sou pouvwa avèk Ariel Henry menm kote Wesam Abdul te sou pouvwa tou, li te sou pouvwa, sa vle di se Jean Charles Moïse ki ta eseye pale avèk Ariel. Tou senpleman li pa kapab, li pa pale, li pa fè sa. E kote n ap gade e Claude Joseph a dlo nan je mezanmi, move enfòmasyon tonbe sou Claude Joseph. Nou menm pèp, popilasyon an ki renmen Claude Joseph, nou kapab kite kòmantè pa nou ki pou di n kisa nou panse de Claude Joseph. Y ap di Claude Joseph te sou pouvwa menm kote avèk Ariel, se li te minis afè etranje. e kase yo te kase li sou djòb la li te sou pouvwa tou se menm yo menm nan men m pa panse yon bagay konsa tout e manipile Dominiken ap manipile nou menm ayisyen ki nan sendomeng se Claude Joseph nou jwenn ki pale pou nou apre sa nou pa jwenn okenn moun ankò ki pou pale pou nou mezanmi bagay sa grav bagay sa grav anpil Claude Joseph mwen menm m renmen w anpil m pa kache di okenn moun m pa kache di moun sa mezanmi. M renmen Claude Joseph mwen menm paske li fè bèl travay nan kominote a tout lè dominiken ap manipile ayisyen ayisyèn yo nan sendomeng se Claude Joseph nou jwenn ki kanpe pou nou si pou yo ti ti eskize m si yo tap touye Claude Joseph yo tap touye l paske se li k pare tèt li Li pa pè mouri pou nou menm pèp ayisyen. Afè nap di konsa wi Claude Joseph te sou pouvwa wi se menm avèk Ariel sesi sela se lòt bò. Bagay sa pèp ayisyen an pa konnen l. Pèp ayisyen an pa konnen l paske se Claude Joseph nap tann. Se Claude Joseph nap tann kit li te sou pouvwa li pat regle anyen. Sa vle di ke Claude Joseph pa ta ka fè anyen kote l te ye a se minis afè etranje l te ye. Sa li tap fè a li tap okipe e pandan an e chèf an Ayiti yo ki konsène yo te wè Claude Joseph tap fè yon bon travay yo chache jan yo kase Claude Joseph dèske yo te wè li tap fè yon bon travay mwen menm si Claude Joseph pral fè yon bon travay an Ayiti bon travay li pral fè mwen menm m konte sou Claude Joseph nou menm pèp ayisyen kite komantè pa nou mezanmi kite komantè pa nou ok mwen menm m renmen Claude Joseph afè Junior Jean Baptiste la mezanmi Ta sanble Junior Jean Baptiste pral gen chans li vwayaje Ozetazini nan afè vwayaj sa ki pral fèt la. Junior Jean Baptiste gentan gen paspò li mezanmi e afè l kap regle. Ok Gazzman ou pral pipi sou ou tèlman wap pipi sou ou ou tèlman sezi kote Junior pral byen pase nan moman sa avèk zen cho kap fè yon bèl travay pou Junior Jean Baptiste. Gencho, m salye w ki se manadjè Junior Jean Baptiste, m salye w pou bèl travay sa w ap fè a, m toujou tande w, ou wè sa m ap di w la, m toujou tande w, si mesaj sa a rive jwenn ou Gencho, eskize m, Zencho, e ou kapab kontakte mwen, e sa vle di wa kite kòmantè mwen menm ma ma jwenn li anpi tou na kontakte sou telefòn ok, m felisite w pou bon travay sa w ap fè a. Kenbe la pa moli. Travay sa w fè a mezanmi se fanmi Junior ki pou ta fè l pou li men ou toujou ap fè l. Menm mouri ou te ka mouri pou Junior menm nan travay sa w ap fè a. M ap mande w pa dekouraje toujou travay. Ou wè sa m ap di w la? Toujou travay anpi tou w ap wè kijan Bondye ap beni w. Ok pa gen problem pèp ayisyen yo m salye nou mezanmi m salye nou pou chanèl la nou voye moute a sa vle di ke chanèl la pat konsa m felisite tout moun ki abòne avèk Shelo Master san oubliye Ashel Nelson m mèsi nou m salye tout moun tou ki poko abòne ki fèk pata sou chanèl la m ap swete nou pou nou abòne pou nou jwenn tout enfòmasyon Shelo Master san oubliye Ashel Nelson pral voye pou nou ok. Gon lòt pwoblèm ankò Ayiti avèk avèk kolera kap fè ravaj an Ayiti mezanmi sa vle di pèp ayisyen yo pran nan cho.